Jodi a, yon nouvo chanèl pran nesans sou YouTube. Chanèl la rele Verite sou Tanbou avèk Toutou. Se jodi a se 3 Out 2021. Chanel sa pran nesans o Meksik. Nou bal pale sou tout verite an Ayiti. Peyi Dayiti pran nesans premye janvye 1804 avèk Jean Jacques Dessalines. Apre revolisyon. 18 novanm 1803, kote nou te vin endepandan. Nou pran endepandans nou de la Frans. An 1805, Desalin vin anperè. Egregò peyi Dayiti Se yon egregò enperyal. Li pa yon egregò repiblik. Apre asasina Desalin 17 oktòb 1806, lòbèy pete nan peyi a. Peyi a vin divize an de ou twa. Kristòf vin dirije lenò. Pétion, Lwès, e Le Sud Goman, e apre sa Pétion fè tan li opouvwa l vin mouri nan Lwès, Christophe rete nan Nò jiskase li menm li elimine tèt li. Bwaye vin prezidan. Bwaye fè prèske 25 an o pouvwa. Pat gen lekòl an Ayiti nan epòk sa pou pèp ayisyen te kab eklere tèt yo. Ok. Peyi a vin pèdi egregò enperyal li. Li vin kreye egregò repibliken. Depi lè sa a, pwoblèm kòmanse nan peyi Dayiti. Apre sa, prezidan ap pase, prezidan ap moute. Prezidan ap pase, prezidan ap moute. E 28 jiyè 1915, y asasinen prezidan vil Brandiyòm Sam. Sa fè dezyèm prezidan k asasine. Epi ameriken pran peyi a an 1915, li kite peyi a an 1934. Yo met lòd nan peyi a.

Vin genyen Vincent. Vin gen Lesko. Lesko tonbe an 46. Vin gen Estimé an 46. Estimé fè 46 a 50. Estimé pran koudeta. Se yon peyi tout lasent jounen toujou gen koudeta. Magloire vin pran pouvwa 50 a 57 an 57 vin gen eleksyon Duvalier vin prezidan lè Duvalier vin prezidan se toujou apre se vwa envazyon ti pwoblèm men peyi a te gen Ou twò lapè. Men yon sèl bagay, politik moun pa t ka pale de sa. Men moun t ap viv. Se nan epòk sa a mwen menm m te timoun. Mwen wè sèten choz. Apre Divalye vin mouri, li te malad. li pase pouvwa a bay pitit li ki te gen 18 an. De 18 an, misye pran peyi an 71, 1971. Li vin kite peyi a 7 fevriye 1986. Lè l kite peyi a, li fè w, li kite peyi a nan men lame. Se lanfekte jeneral ki vin responsab pouvwa. Apre sa, Nanfi vin fè eleksyon, li met Maniga. Yo vin bay Maniga koudeta, Nanfi tounen ankò. Apre Nanfi pran koudeta, Avril vin prezidan. Apre Avril, se premye fwa an Ayiti vin gwo fig vin prezidan ki rele Èta Twouyo. Èta Twouyo li menm fè eleksyon, Aristide vin prezidan. Vin sou nan fin an 87, yo vin chanje konstitisyon, yo vin avèk premye minis. Premye minis pou mwen menm m te toujou di sa, se yon lòt pwoblèm li vin kreye ankò. Pase lè yon prezidan nome premye minis lan pou l al lachanm pou l pou yo aksepte l fòk gen lajan pou bay, tout bagay sa se yon koripsyon sa ye. E yon ti peyi konsa pa kab gen 2 tèt. Ou prezidan premye minis. Ta kab gwo vis prezidan kankou sèten peyi kankou sendomeng ki gen vis prezidan kankou perou ki gen vis prezidan li ta pi bon konsa men nan konstitisyon 87 la Daprè mwen menm, son sèl chanjman pou ta fèt nan konstitisyon 63 ou dènye konstitisyon Jean-Claude Défé a, se retire prezidans a vi a sèlman. Epi tout bagay tap mache sou lawoulèt. Kounya yo vin avèk lòt konstitisyon mete yon pakèt bagay ladann, premye minis, tout bagay sa yo, ki vin kreye plis pwoblèm toujou. Prezidan an li menm menm pafwa lè l santi yon premye minis k ap ba l koudeta, l revoke li, sesi sela. Se yon pwoblèm. Bon. De 28 jiyè 1915, a 7 jiyè 2021, sa fè 106 an, Depi lè Vilbré Guillaume te te asasine. Nou fè prèd 100 tan nou pa janm viv ou istwa konsa asasinasyon prezidan. 27 ju 7 jiyè 2021 nou leve nou tande asasine Jovenel. Tout prèske pèp la, tout pèp nasyon an sezi, menm peyi etranje sezi tou, jan sikonstans sa a prezante fason jan y asasine prezidan an, se yon bagay ki pa nòmal pou lemonn antye. Se mèsenè kolobyen ki vini, m pa konn ki kote. Ki moun ki peye yo pou fè krim sa? Men o zye de la nasyon, o zye di mond se yon krim odye ki pa bèl pou peyi. Ki pa bèl pou peyi. E jiska prezan se yon premye minis ki a la tèt peyi a. Yo, Lèzetazini mande pou yo fè eleksyon le pli vit ke posib. Premye minis lan di l ap fè eleksyon trè pwochènman. Men tout enstitisyon leta yo, sa pa t egziste. Lapolis la se yon pakèt gang, lame pat gen lame, lame te kraze an 94, kounye a vin gen yon lame ke gen kèlke militè ladan l, men l pa gen yon fòs siprèm pou. Pwoteje teritwa la. Se sèl lapolis la t la, lapolis sa afè sivil li regle. Se yon polis sivil, li pa yon polis militè. Asasina prezidan Jovenel la boulvèse le mond. E konbyen kolonbyen k nan prizon. pou asasina a. Men konn yo pa konn ki moun ki otè entèlektyèl krim sa a. Dcpj ap fè ankèt pou wè si yo ta jwenn moun ki depanse tout lajan sa a pou tiye yon prezidan, anplwaye prèske 28 moun kolonbyen pou poze akte sa a. Se pa yon ti lajan piti. Se yon gwo lajan ki met deyò. E, de 86 a 2021, tout bagay nan peyi a ap fonksyone tèt anba, jiskaske n rive 7 jiyè 2021 sa a, asasina prezidan an. Mwen, sa m ta mande pèp ayisyen, Se pa wè pou sa m ta mande pèp ayisyen se met tèt nou ansanm pou n wè si n ka travay pou bonè peyi sa a. Prezidan fò gen prezidan men lè yon moun vin prezidan premye sa pou wè se wè peyi a, kondisyon de vi pèp la Pou rès ou apòt ou chanjman nan vi pèp la. Sa ou pèp bezwen se lekòl, dlo potab, travay e sante. Se sa n bezwen nan yon peyi. Depi tout bagay sa yo reyini, tout moun ap viv an pè, pap gen pwoblèm. Son sèl president kipe pou genyen pandan 5 an. Lè w president monte kite moun nan fè 5 an l apre sa eleksyon a fèt ou lòt president a monte. Men si moun nan fèt kòmanse n pa ba l tan pou l travay kisa k ap reyalize nan peyi a? Boule kawotchou fè manifestation tout tan manif. Se pa sa kap fè yon peyi avanse. Se tèt nou pou nou met ansanm pou nou wè si kèlkeswa moun ki prezidan pou nou ede l travay, pou nou travay avè l. Si nou wè yon bagay ki pa bon, antan sitwayen, nou gen vwa nou pou nou di prezidan sa a pa bon, fè l konsa. Pale nan radyo. Nou pa bezwen ap kreye pwoblèm tout tan. Se yon peyi nou genyen nap konstwi. Se pa yon byen n ap fè pou peyi a, se yon mal n ap fè pou peyi a. Epi, moun pa bezwen ap plede kite peyi a tout tan, al nan lòt peyi, pase gen pwoblèm, moun pa kab viv, moun pa kab mache, pa gen lavi. Se pa konsa yon peyi fonksyone. E lè yon moun prezidan, se pa panse pou panse lajan pou vin gen anpil lajan nan men w. Pase lajan lòm ou ou pa pral avèl men si ou travay ou fè ou fè pèp la kab travay poul gen lajan nan menl poul viv ou ti mwayen pli mye ke fason yap ta viv la se pi bèl bagay ou prezidan ta kab fè pou ou nasyon se pi bèl bagay ou prezidan ta kab fè pou ou nasyon epi si nou viv ansanm nou gen le kil. te viv ansanm peyi ap avanse lò vwazen ret kote nou nou menm nap manje pen li menm li pa kab menm manje yon pen bal yon mòso nan pen an viv an frè se sa ki limanite se sa yon peyi bezwen yon moun gen yon pwoblèm edel nan pwoblèm li si w kapab. Ou menm ou gwo bèl oto lòt la pa kab genyen li si l gwo motosiklèt se w son avantaj pou li. Son avantaj pou li. Konprann nou frè nou se sa k pou fè peyi a vin pli gran gen amou nan kè nou. pou lòt frè parèy nou. Se sa k pou fè peyi a avanse. Si n ret nan yon katye, katye a sal, fè yon komite pou n netwaye peyi, pou n netwaye katye a. Sa se pi bèl bagay nou kab fè pou avansman peyi a. Otrefwa nan peyi a te gen sant dijèn, pa gen sa ankò. Nan lekòl te gen enstriksyon sivik pou pou montre timoun yo kòman yon sitwayen ka viv nan yon peyi, ki devwa yon sitwayen nan yon peyi, sa pa egziste ankò nan peyi a. Lontan timoun te respekte granmoun, kounye a pa gen timoun ki respekte granmoun ankò. Kote yon peyi konsa, kote l brale si pa gen respè imen? Timoun fèt pou gen respè pou granmoun. Granmoun nan fèt pou dirije la jenès vè le byen. Paseke granmoun nan se ale l prale se jenès la k ap monte. Si pa gen yon bèl jenès ki gen yon konpòtman sosyal avanse, kote peyi sa a prale? Jenès se lekòl li pou l konnen. Ale lekòl, etidye, fòme tèt li pou l kab avanse nan peyi, pou peyi a kab avanse. Se tout sa m mande pou Ayiti nan nouvèl Ayiti. Depi m piti m tande w nouvèl Ayiti. Jiska prezan, m poko janm wè nouvèl Ayiti sa a. Jodi a, pèp ayisyen, frè m yo. Ann met tèt oun ansanm pa rayiw lòt lè n gwan moun vin prezidan si l wè w ti mistake l ap fè pale de mistake la eklere l pase pa gen moun ki pafè su latè pa gen moun ki pafè su latè e Mwen toujou di la la jistis elève yn nasyon. Si pa gen jistis nan yon peyi, yon jistis sosyal, peyi sa pa p janm k ap avanse. Nou gen anpil travay pou n fè nan peyi sa. Mete yon jistis ekitab nan pran afè ti pyè fò bagay yo met ti pyè nan prizon. Mister Goltenberg fè w bagay yo wè sa l fè a pa bon yo pwoteje l o peyi pa fonksyone konsa fè tout tout ayisyen nan peyi a fèt pou gen dwa pov fanm anfan tout moun fèt pou gen dwa vye tout moun fèt pou gen dwa l se sa k rele pwoteksyon dè sitwayen Yon peyi ki pa gen pwoteksyon dè sitwayen, peyi sa a pa kab fonksyone. E yon moun pa panse sèlman se lajan k fè tout bagay. Sòm 15 di nou, Lajan an lè w genyen li, lè w brale w pa pral avè l. Lajan ap rete pou les ingrats. Men lè ou nan yon peyi, ou fè bèl bagay pou peyi a, lè w ret nan yon katye, ou gen bon konpòtman anvè yon vwazen w, gwo zye k ap gade w, menm si w pa wè zye a, lè w gen yon pwoblèm, zye sa a ap toujou tonbe sou ou pou ede w nan pwoblèm. Se sa m mande pou nouvèl Ayiti a. Konprann ou frè nou. Viv byen avè li. Menm si moun nan fè erè, di l erè l fè a pa bon. Nou pa bezwen rayi l pou sa. Pase lahèn nou p ap mennen n ankenn kote. Li p ap mennen Ayiti ankenn kote. Ayiti ap pase nou menm nap mouri a tout la haine nou gen nan kè nou an Ayiti ap pase nap mouri si n gen amou nan kè nou pou lòt frè ayisyen lè sa a ya sonje n paske n te gen amou nan kè nou jodi a se nouvèl sa a verite sou tanbou pote bay pèp ayisyen merci beaucoup bonne journée depuis le Mexique.